On sèl bagay ke m gen lakay mwen mwen menm, m pa anmèdan, m pa chache moun kont, mwen pasyant anpil, m ba moun bèl devan, wa panse m bliye moun nan, wa panse m bliye w, jou w kite m met men sou w, sèl Bondye nan syèl la k pou mande padon pou w, se konsa m ye, m pa chache kont, m pa anmède moun, m jis ap mande pou tout moun kite m an repo m. Kitem viv vim. Ou gon pwoblèm avèm, mache sou mwen dim Blondy men ki pwoblèm mwen gen avèw. Ou poko janm ka kanpe pou nou di Blondy men ki vrè pwoblèm mwen gen avèw. Map gade si nou tout ki la ka sonje paj tande ak wè se 2 a demwazèl tèt tèt tèt tèt monkey bouda Niki menaj la. te kanpe sou Facebook di map avili l sou paj tande ak wè se de di map sesi l sou paj se mwen k dèyè paj kounya kiyès ki sou paj la li menm li li live sou paj la li fè tout bagay sou paj la pou m montre nou kòman kòman nou menm ankò nou montre pèp la ki vrè vizaj nou vrè figi nou. Nou montre tout moun vrè vizaj nou vrè figure nou Nou anmerde moun trop Nou sispann fè fo istwa fo dosye sou do moun Menm paj ou tap pran pòz ou tap pran pou chanteuse la Menm paj ki konn ap pale chanteuse la mal la se sou li ou live jounen jodi an. Menm paj sa kounya se li kap pale mal pandan se tan w te bezwen sal nonm pou te di ke se mwen kap pale w mal sou paj la kounya poutan jounen jodi a sou ki paj ou live sou li w live tout moun wè figi w kounya mask lan tonbe wap pran ti pòz nap pran pòz ti moun inosan nou manti nou tout se mafya bann asasen mafya nou ye kite m anrepo m mwen di nou sa si nou pa kite m anrepo m nap regrèt li. Li pap bon pou nou non si nou pa kitem an repom. Nou fek kare pral dim dyab paske lè w anmerde yon moun twop la nature ap sève avè w. Paske la nature ap gade. Pa anmerde m, pa fè pitit mwen menas. Lè fini nou fin fè m menas, nou fè pitit mwen menas, nou menm anko ap vin pran pòz o se fo, o se pa vre se manti lap fè. Poukisa map vin fè manti an? O e bòz li bezwen, m pa bezwen bòz. Mwen se bòz mwen menm. Lè pou di blondy fè dina blondy son bòz ou pa wè depi nou bezwen fè bòz ou pa wè blondy nou di pou ki rezon nou panse depi nou bezwen depi nou bezwen moun wè nou depi nou bezwen moun gade nou nou di blondy a ou pa wè nou pa bezwen gen anyen avèm nou monte nou vin jourem ou pa wè nou pa bezwen gen anyen avèm nou kreye fo dosye sou dom ou pa wè nou pa bezwen gen anyen avèm nou nou nou nou fè tout tenten nou fè tan nou nou kreye yon gwoup whatsapp pou dè semèn ap konplote poun fè yon fake video kote ke map pale moun mal wi map pale yon atis parèy mwen mal wi. Se sa nou fè wi pou vi nou wi. Se sa nou fè. Pou ki rezon m poko janm ka konprann. Nou di m pa gen lajan, nou di m son malerèz, nou di m son kokorat, nou di m son grapyay, men pou ki sa m enteresan konsa, ki sa nou jwenn? Pou ki sa nou nou nou dè nou nou nou nou dèyè m konsa? Kounye a men nou twouve ap fè pitit mwen menas di n ap tiye pitit mwen jan n te tiye ti Avril. On demwazèl, on jèn demwazèl konsa k pèdi vi l. On demwazèl ki pèdi vi l jiskaprezan n ap lonmen non l nan zen, nan mòd, nan fatra, nan labou n ap lonmen non pitit moun yo. M pa ta sipoze vin kanpe la m ap lonmen non demwazèl sa. S on moun ki pèdi vi l britsoukou. Li gen manman l, gen papa l, gen frè l, gen sè. Nou itilize non l mal. Nou itilize non l mal jis pou nou fè m parèt lèd. Pou ki rezon? Pou ki rezon? M pa t janm konnen nasyon ayisyen te ka mechan konsa. M gen lepresyon si m tonbe jodi a, bip mwen mouri la, gen lè ayisyen ap pran tanbou, y ap pran tchatcha yo, y ap pran bagèt yo pou yo fè kanaval pou yo kontan. M pa ka konprann sa, jèn fi ayisyèn, pou nou jalouz, egoyis, anbisyez nan eta sa a. Epi nou pa vle pou moun konprann ke nou jalouz, ke nou anbisyez, ke nou egoyis. Nou vle fè moun konprann se moun nan ki gon pwoblèm. Non, se pa mwa le pwoblèm. Se nou menm. Kouman fè nou tout gen pwoblèm avèk yon sèl moun. Nou pat zanmi m. Nou pat zanmi m. Nou di nou pat zanmi m. Mwen twò kokorat, nou pa tap ka zanmi avè m. Men kouman fè nou tout gen pwoblèm avè m. Se la le pwoblèm. Se pa mwen ki pwoblèm nan. Se pa mwen ki pwoblèm nou non. Se nou ki pwoblèm nan. N ap lonmen non Je suis Kreyòl. Jiska prezon jounen jodi an la, m pa gen anyen ak Je suis Kreyòl non. Pa mete Je suis Kreyòl nan afè nou. Mande Je suis Kreyòl si mwen avè l nou janm di youn lòt fout gade lòt. Non. So pa lonmen non Je suis Kreyòl. N ap lonmen non Je suis Kreyòl. Kèlkeswa sa nou ta di Je suis Kreyòl la, kèlkeswa sa li a, lanmou m gen nan kè m pou Je suis Kreyòl la p ap janm sòti. Respè m gen nan mwen pou Je suis Kreyòl la p ap janm sòti. Je suis Créole pat janm zanmi m. Je suis Créole se t on sè l te ye pou mwen. Se t on ti sè l te ye. Mande l ki jan m te konn trete l. Se an ti sè m mwen te konn trete l. Si jounen jodi an, kèlkeswa moun ki ta fè tèt li, kèlkeswa sa yo ta di l, sa l ta ye an, oubyen kèlk, pou ke kèlkeswa rezon k fè ke li ta santi ke li gen on pwoblèm avè m nan, kounye a la, li pran pa avèk nou, l frekon l nan mitan nou, m jis mande Bondye pou pwoteje l sèlman. Se sa sèlman m mande. M mande Bondye pwoteje l pou jan n ap asasinen m nan, jan n ap lonje dwèt sou mwen an, jan n ap fè m parèt pou yon dyab la pou demen se pa li nou fè l. E lè nou fè l li a m ap toujou la, bra m ap ouvè. Paske l pa fè m anyen ni m pa fè l anyen. Nou jis se konsa nou ye. Depi nou wè yon moun kanpe avè m, depi nou wè yon moun apresye m, nou antre anba vant moun nan, nou fè tèt moun nan, nou tann moun nan against mwen. Pandansetan m pa anyen. Nou di m pa anyen, pandansetan tout sa m fè nou suiv mwen. Tout sa m fè nou swiv mwen. Nan tout tan sa n fè n ap anmède m nan m pa wè okenn pwogrè. M pa wè okenn pwogrè. M pa wè okenn pwogrè non. I'm doing fine. Me, I'm doing fine. E nou ka wè l tou. I'm doing fine, thanks to God. But how are you though? Kòman nou ye nou menm? M ta renmen konn kòman nou ye. Li lè li tan pou jèn fi ayisyèn pou n sispann rayi youn lòt. Sispann konn limit nou.

Enough! Nou fè ase! Stop! Stop! Sispann anmerde moun! Enough! Sispann anmerde m, sispann anmerde pitit mwen, sispann anmerde m! Sispann! Depi nou on moun monte moun nan, moun nan vin vin pale de mwen, nou gentan antre nan kò nou nan sòs moun nan. Nou gentan fè zanmi ansanm avèk moun nan. Jis pou n ka kanpe kont mwen. Sa son bagay pèsonèl. Sa son bagay madanm a misye, sa son bagay fanm a fanm, nonm a nonm. Fanm ak gason, sa se pa yon bagay, sa se pa ka yon bagay, sa se pa kapab yon bagay atis ak atis ankò. Bagay sa rive twò lwen. Bagay sa pa kapab yon bagay atis ak atis ankò non. Se plis ke sa. Bagay sa plis ke sa wi. Ki lè bagay sa yo ap sispann? Epi nou pa vle, epi nou tout kanpe, nou pa vle wè Ralph, nou rayi Ralph paske l ap fè bòz. Men se nou menm ankò k ap ba l bòz yo wi. Se ou menm ankò k ap ba, nou menm k ap ba li yo. Koman fè yon buzz maker kanpe lap gade nou, yon bann atis pou nap fè tout radòt sa yo li menm poul pa fè buzz avèk li. Sim t yon buzz maker mtap fèl tou. Pou yon buzz maker kanpe lap gade, lap gade koman nou menm nap nap dechire youn lòt ki nan yon HMI, yon HMI ki pa menm gen avni pou fanm. Yon HMI ki pa gen avni pou fanm. Nou kanpe nap dechire youn lòt konsa. Kisa pou buzz maker a fè, se pa buzz poul fè avèl. Se pa bòz pou l fave l. Mwen m chwazi pa reponn moun pou rezon pèsonèl pa m. Paske nou poko janm rive sou mwen. E m toujou di sa. Sèl fason pou nou rive sou mwen se si nou mansyone pitit mwen. E nou fè l. Nou fè l. Nou fè l. Sa se dènye zèl kat nou n ap jwe avè m la. Aswè de gad m prè pou m mouri, m prè pou m al nan prizon. Kite m an repo m. Kite m an repo m. Pa nwi m. Sispann anmerde m. Paske m pa anmerde nou. Non nou pa sòti nan bouch mwen. Si nou pa anmerde m, menm lè n anmerde m sou Facebook, mwen pa reponn. Rezon k fè m reponn nou se paske nou vin nan telefòn mwen menm pou nou vin anmerde m. Pa anmerde m. Sispann anmerde m. Li lè li tan pou bagay sa yo sispann. Bagay ki pap mennen nou ankenn kote. Koman w fè kanpe pou di yon moun w ap tiye pitit li jan l te tiye yon lòt moun? Qu'est-ce que ça veut dire? Ki prèv ou genyen ke m te tiye yon lòt moun? Ou panse si m ta tiye yon kalte yon jèn potorik, bèl grenn fanm konsa k ap woule bèl machin li nan Miami, yon kalte bèl grenn fanm konsa, ou panse mwen menm mwen t ap kanpe la? Valè majik fèt paske dèyè do m mwen menm? Valè bagay ke nou fè dèyè do m mwen menm?